Chak m sot an lè sa son pwoblèm. Jerry! Jerry! Papa! M ba lo gason mwen.
Mwen papa, sa k pase? Ki nouvèl? A!
Konnen m bat ou an, m vin la m bat ou an. A!
Talè papa, se pou bay manje jodi a, m pap ba w manti. Al bay manje non. Kòman sa Dye?
Bon Dye, imajine w, se nou k la ansanm. Mwen menm m nan jaden an, m pap tèlman al nan jaden an. Se ou menm ki. Non papa, mwen m wè. Adye, se nou k antann nou pou n bouyi afè nou. Non, nou ant men, mwen m gentan benyen, wè m gentan benyen, m chanje, m pap al sou dife. Pa nan bay moute chodyè menm. Dye jodi a diri nan kwit. Se diri Dye. M konnen w renmen diri w. M renmen diri vre men. Map fè anyen jodi a, map baw manti. Dòmi m pral dòmi, wè telefòn mwen la, mizik map tande, apre sa mal kouche. M pa nan bagay. Zafèw mwen depi m desann anba fòm.
Sa pou fè ou pa janm fè. Yon vye malèyèz pou chache, ou pa janm vle chache li.
Saw di a pa manti di. M ta chachel deja. Se pa fanm ki pa ganyen nan lari a. M te ka jwenn, men e pa mal m mal ase. M s on bon grandèt. Tout moun nan zòn nan konnen m s on nonm ki respektab. O wi, tout moun konnen w. Enben, sa pou fè la, chache pou chache l. Paske mwen m pa ka on ti zèdè, m pa ka plede bouyi ba ou. Nan fanm nan gen yon bagay ou konn, maladi moun nan. Lanmò l tout sou kont ou. Pa met sa yo, pa met sa yo.
Ay maladi, lanmò. Depi lè manman w te fin ale a, m panse m te sove. M pa t vle pran lòt sèkèy ankò. A, degaje w, ou mèt pran lòt, ou mèt pran lòt.
Anben, Dye pa gen pwoblèm. Anben, pou m mete m deyò, fò w dakò fè manje. Mèsi. Si w pa fè manje, kounye m ap gen fòs pou m koze.

Fe bahay anday pou madanm ou. Pa gen moun ki konn sa se ti bagay ou fè anndan kay ti recho ou kankannen ti dirou. Sa moun konn nan bagay nou. Al degaje gason. Map vini tande. Antouka ou mèt ale ou mèt ale map prepare tout bagay. Ou dim bon. Wi ou kòrèk se pou ou bon ou bon. Bagay sa mpa ladann apa avèw papa. Nèg la pou chache yon fanm menn gade m benyen m met ti rad mwen sou mwen. Aw m ta kouche. Bay nèg ap fèm moute ap fè lafime plim menn bay pa nan bagay sa non menn pou misye chache yon vye malerèz baz misye chache yon vye malerèz menn pa nan bagay sa papa m bal m bal m bal garanti jodia la map fè manje a apre sa m pa nan bagay fè manje ankò m bal pran pwa a map kale la papa m pa nan bagay sa non.

Kare epi la. E la ti medam yo konn pase map ret la. Ne pat sa m jwenn nan map pran. Jwenn yon demi granmoun, jwenn yon jèn fanm. Map met fraz.
Yon gade nan benyen menn. Nan wal fè moun pou vye la fi men. Mama nan bay sa nan mama. Ay pou nèg a chaje moun li menm. M benyen la m ta gata kouche bay sa yo.
Mesye. Menm domi pran m nan veye fanm. M pa konn map kale anko non. Ayi te di m pa kale anpil. Bay mezi nou di a. Pa bon. Marasa.

Men ou konnen trè byen avèm ou pa ka gen pwoblèm kòb.
Serye cheri? An wi.
Afè bay lajan an ou pa gen pwoblèm sa. Ou konnen map jere tout bagay. M pa gen pwoblèm. M pa gen pwoblèm cheri. Ebyen cheri tout bagay nan men w wi. Dakò ou konnen sa deja. Dakò baby. Mwa. Bizou. Mwa.
Love you. Love you too.
Dakò baby. Dakò.
Li konnen trè byen l pa gen pwoblèm lajan avè m. Kounye a l ap rele m pou l di m pòch li blanch. Ti sa m ka jere. Kèt mesye. M di l m ap jere tout bagay. Bon mezanmi m pa gen yon pyas. Kèt, fò m ta jwenn yon moun kase kou aprè midi an la wi. Imajine w, ou renmen mennaj ou. E l pa gen kòb e se ou k konn tcheke avè l. De tout fason, gade, sa m jwenn m ap kase kou l, sa m jwenn m ap pran. E pa vini m ki pou sove l. Jodi a, Wanda di m mal li. Kounye a, lè m rive lakay la la, Djeri pral gen pwoblèm avè m. O manman! Gad yon solèy! Ti cheri, ti cheri! Li m ba lò kòkòt. M pa do w. Ou menm solèy, ou menm solèy. Kòman w ye bèl ti grangèz? Ou anfòm? E ti moun bò isi yo e? Non. Sa m wè pase souvan m nan liy nan la menm lè m son nèg lè m sot travay. Bon travay ta. M pa konn wè bèl kreyati sa. Non m pa moun nan zòn nan. E ti jan w rele ti cheri? Mia.
Oh waw ti non an bèl ou ap fè m grate kò m. E ou menm pè a? Mwen m se pè delivrans. Ok pè a. Mèt delivrans mèt zòn nan. Sa vle di tout katye an la cheri m pap baw manti. Si yon moun bezwen yon bannann, anana, se mwen menm ki mèt. Ok, pè a. A la! Ti pwa kongo m bo isit la, la m pa manke yo, cheri. Ok, pè a. Ale menm jan w wè m nan, cheri m. San konnen k pase menm. Ok. M pa konn si sa ap deranje w fè yon ti chita avè m, nou fè yon ti pale, m ap esplike pou ou. M ap esplike w isit. Vin, vin non, vin, vin. Ale.
Ok.
Bon m di w men. Fò ta di depi nan vant m te renmen w. M vrèman renmen w Mimi. M renmen w. Pase jan w wè m nan m se yon nèg ki gen pwoblèm anmorez. M gen yon gason m ki di m mete m deyò pou m degaje m ba yon fanm nan kay la. Kounya depi m maten m chita la m di jodi a m pa ka antre san m pa. Esplike kelke choz avèk on fab.
Chans pou mwen m vin kwaze bèl ti biblyo sa. Ou ta di son zanj.
Mwen w konnen w vrèman enteresan tou pè a. Non, gras a Dye depi lè bon lontan m te pi rèd. Kounye a nèg kòmanse ap antre nan laj. M sezi wi. Non, mwen menm m pap ba w manti. M son gra jèn jan, m pap ba w, mwen m son nèg lè m renmen on fanm, fò m dan fè ti dans pou li.

Pale de ou dam da bro.
Ebyen m pa gen pwoblèm lè m prale m ap ba ou li. Humm oubyen tou ou ka esplike m kote ou rete oubyen tou kòm ou toujou la m pa konnen si w toujou la petèt lè m ap pase ankò. La, la kot ou wèm chita la cheri, san kache w, se katye jeneral mwen se la mwen amize m.
Men tout lè mwen amize m toujou gen yon pakèt bèl fanm kap pase nan zòn nan.
Jodi a la, jodi a la cheri ou konn sa w fè, fò ta di tout fi m tap gade yo youn potko bèl. Potko janm gen bèl fanm vre. Pè a m tap gade si m jwenn yon plim pou m met nimero a pou ou, m pa gen plim non.
Nan, m gran tèt wi. M gran tèt. Depi w ban m nimewo a pitit mwen gen telefòn. Non, ou ka pa ka kenbe l. M ap, fò m ta ekri l pou ou. M panse kanmenm si w toujou chita la, lè m pase yon lòt fwa, n ap ka wè, n ap ka pale plis. Konsa tou si m ka ba w nimewo m, m toujou ka ba ou l. Ou vrèman enteresan. Ti kouch li ròz. Pase gade, m anvi ba w nimewo a vre, paske w vrèman enteresan. Ou konn sa k enterese m ankò dèkò? Fò w ta di w ta ye fig mi. Non chouchou. Gade yon granmoun mezanmi.
Non, non mwen m pap ba w manti. Lè m te jèn gason, lè m ap karese yon fi, m kòmanse la. A lang, a lang.
Men pitit ou sa ki nan kay lan, l pou yon timoun piti oubyen? An jan dibway wi. An jan dibway li pa gen gwo laj se e long li long yon ti moun. Men gras a Dye depi lèm pa gen fanm nan e li menm ki metem deyò poum jwenn yon fanm nan. Pasel dil sispann ou konnen nèg la e ti jèn jan li kòmanse ye. Tout an se li k pou kite yon ti rim mwen. Nou gon pwogram dira bwa kongo lakay la la cheri se rèl. Se rèl toutan m gon nèg ki rele Toto anba depil touye pwason fòl potel vin vann. Moun cheri m pap baw manti an gwo baby ou wè gwòs sa ou gen la ou poko janm gen gwòs sa ou avèk pè delivrans gade fon ti kanpe m wè m wè m wè ti bounda w gen dwa 40 avèk pè delivrans bounda w pral kraze cheri
non men se sam diw la cheri m pa vle sof kem bal nan moun. M pral pran ki pou deranje lestomak granmoun nan pase se wè m ti kè m piti depi lontan manman nèg m genyen m kite l pou jalouzi son moun ki anvan e l ap fè moun fè jalouzi jalouz m an pè l e sa vwa m te rete m te di m pa p renmen ankò chans pou mwen bondye fè yon kreyati sou wout mwen ho dadye Catherine. Ebyen pè a, mwen se ka yon zanmi m mwen rete m pa Ka yon zanmi w ye?
Wi ka yon zanmi m mwen ye, mwen bezwen moun vrèman vre pou m ka kite Ki pou ede w? Wi ki pou ede m mwen ka soti tou kay zanmi an. A kè louvri cheri map tann ou.
Ebyen pa gen pwoblèm pè a, bon m te byen kontan kwaze ou, sa w ap chèche la pè a? Non bay, m ta baw yon ti bay, yo ta bwè dlo sou wout la. Oh li tap bon wi.
Cheri banm diw yon sèl bagay, mwen m sèl bagay e poutèt sa mwen m gate depi m renmen yon fanm e kòb m e kòb m bali.

Yon 4000 goud. Yon 2000 goud li ye. Ou fè m di 4000 goud. Men, o mwen pè w ta ki bon ti bagay ou ban m tout. Non cheri, ou pa bezwen okipe w. M gen kòb wi, sa vle di m gen ti kòb nan valiz la. E pou lè sa m gade ti pay monnen sa.
Antouka kòm e ou k ban mwen li, m ap oblije pran l men. M pa t menm vle pran l non.
Bon cheri, se lè w lakay la ou pral wè bagay.

An tou le ka cheri we kay mwen pa tande we depi w fon ti desann foup
anba ti zanman an anba tande
ye te mnde tou mou ke kraze m mesye m pral di Jerry m pou. E sa map di timoun nan wi li di pale konprann. Sa kras ap mesye fanm nan bon bò figi mesye ti. Bò figi l gou dad. M pral konn Jerry. Mi hey eske nan rèv mwen e banm regade byen pou m wè si e bon kòb. Granmoun nan poko kwaze m.

Lè m rive etidye, lè m rive, lè m kwaze fanm nan, mesye kounye a boule m, men tonnè! Bèl, bèl moun! Premye fwa m wè Koyadji konsa di, Fanm nan si tèlman wòz ou menm! Yon tomat?
Se pa nenpòt tomat, se pa nenpòt, wè bon, si koulè jòn nan, Lè m pase men m bò kwis li.
Mwen ou gentan rive bò kwis li? Mwen pa pè de divòs, men mwen rive bò kwis fanm nan. Men jan m wè l lan gonfle nan bout pantalon li genlè gen yon gwo chat. Woy!
Enben papa, sa w vle di la? M sot nan mizè a? Non, m gen fanm nan, fanm nan gentan dakò avè m. Bon, fanm nan te di l te ka yon zanmi l, okontrè l te bèl bezwen yon moun. Ou retire kazèk m wè son bon timoun li ye janm wèl la pyel paka lejè grip sa ap touyem grip la fòkè wi grip la e manje lap manje mwen m nou lèm wèl tèlman kèm anba lèl tèlman esplikem pawòl kèm fèm mal m te gon pay monnen nan menm m bwè dlo. M bal 2000 pyas toujou. Oh! Ou konnen lè wap koze a yon fanm fò fò fò avanse l.
Fò bay ti avan gou. E ou konnen timoun yo yo pa konn gwo kòb m fè l fou. Lè konsa li fou nèt ak ooh Jérôme san kache w grangou m tou koupe. Manje a pita m gentan ap manje l. Tande tande sa vle di trè byento madanm ou ap vin nan kay la? Li pap rete non.

M kontan la wi. Sa vle di ou dim manje a wap bay li pita. Lèm rele fanm sa pap goshe kòm. Bebe love you Map maple tèt li ou konnen fanm renmen lè w di yo love you. Non m konn sa m konn sa.
E papa pandan map di w sa. Papa tande sa papa m gon sipriz pou ou papa. Kòman di ki sipriz sa ki gen m anndan an. Non ou konn sak t anndan e papa anndan map pale avè w. Non lè w dim sipriz sa m konnen petèt se kèk Kòm, kòm, Toto bat kòt pwason, m konnen ou te, ou te, ou t achte kèk poul? E pa sa non papa.
Trè byento, m gon, m gon on ti demwazèl pou m mennen, pou m mennen ba ou la. Tande sa m di w la? Ou, ou gon gòl tou?
Bon te m dat sa ou pa janm di papa ou gon gòl. M te poze, m te poze papa, m t ap swiv. On sèl bagay.

Nèg kraze m mesye. Fwa ta di se lè w touche yon tonbe se yon kachiman k byen mi epi w antre ti bwa w ap souse.
Bon men tande papa, bon si w di bò la yon ti wòd e pa m nan menm sa m a di. Mwen granmoun ou ye si w yon ti wòd e mwen menm. Nan ou menm mwen menm m granmoun mwen menm m gen kòb. Sa k touye m nan pandan m ap pale avè w la m ap panse a souri fanm nan jan l te souri avè m nan jan l met ti tèt li li di m byen enteresan.
Hey ou t wè telman paw sa enteresem telman m kontan tou papa wè mwen menm m pa bezwen non si wap manje pita ou met pran tout. Non pa okipe w pita nap manje monchè. Non pita ma nan manje paske kèm twò kontan m kontan m sot nan mizè sa m kontan bon papa pat poukisa ou pat fèl vini depi jodia. Non konn timoun nan tap soti bon lap pase kotem kanmenm.
Depi w di m la pase kote w. N ap ba w ti bagay w la, ti telefòn ou pou w rele madanm ou bagay sa yo, pou w bay. Konn sa m di w la?
Enben fò w degaje w, fò w degaje w fè m wè fanm jan w.
Bon, m panse, Map rele l fòm rele l anvan fòm rele l ou konnen l pa konn kay la e mwen pou al dèyè l map rele l epi lap tann m yon kote m pral dèyè l epi pou m mennen l Degaj ou pase m pat kòw te jan w wè m nan m tal kòw ou fè m depi m maten m al kòw sa fanm menm bèt nan m poko al wè wè nan fanm al wè wè bèt nan Degaje w. M ka tchwim nan menm.
Papa! Kraze m mesye. Wala degou fanm nan nan dyòl mwen.
Alo cheri. Madan marye m.

Dako cheri. Mwa, fè bon mwen tou. Mwa. Mezanmi. Papa tande, fò tande wi. Love ou anpil cheri. Love you mon amour. Dako bebe. Mwa. Pa pran tan non. Non map vin kounya, map vin kounya cheri. Ou byen deja? M poko byen non paske m tap fon bagay pou papa m la e kounya m fini. Map, map, map, men sa map fè. Map annik al deyò epi pandan wap.

Ti dyèl paw la dous tou. Apa ou ti flannè m ye monchè wi lèm vin la papa wap sezi. Anmwe degaj ou al dèyè dam nan map tann nou. Anmwe anmwe ok.
Ooh.
Tèt chaje. E kounya Jerry pral prezante m fanm. Si Jerry pral gan fanm, m gan fanm. Nou pa ka nan menm chanm ankò. Fò m degay m prepare chanm dèyè pou Jerry pou lè l a madanm li pou l anmize l.

Sa pase?
Cheri, m ap vini.
M gon bagay m bliye. W ap vini? Kote w prale? Kote? Ado kaka! Sa pase? M pa konprann.
Monchè pitit gas! M poko janm sezi konsa non. Wi, sa k pase?
M wè mennaj mwen vin al kouri.